Wi pa gen pwoblèm e fòm di w e polisye ki ki rive e metrize Anel lan se ansanm avèk e polisye sa m tap pale e li fè konnen ke li metrize Anel yo prann Nan ki inite ki inite? Bon e m wè yon inifòm paske m wè gon plizyè e nèg ame ki debake la sivil nan anba kòp la se pandan yo rive devan e e devan prizon la la yap met inifòm sou yo nan kòt la tèt ou gen de polisye bri tou e ki ki prezan e nan espas lan tou e aktyèlman se kounya la nou wè plizyè nèg parèt la gwo zam nan men yo an sivil yap mete inifòm sou yo genyen kap met jile pa bal pou yo antre anndan pou yal sekirize e prizon nan moman nap pale la. Eske se de polisye ki pa tap travay?

An sèvis, yo kouri rele yo vin sekirize e batiman an nou ap pale la. Gen dè enfòmasyon ke nou pa vle relate la, tou senpleman nap ba li yon polis, nou pap relate l an dirèk la. Nou menm an tan ke jounalis nap kapab al verifye men dè enfòmasyon verifye daprè sa ke nou menm nou rive jwenn anndan prizon sivil Kwadèboukè. Tou senpleman, yo rive rekipere Anel. Anel nan selil li nan moman n ap pale la. Fò n di, Anel pa t poukont li lè l te moute anlè a. Se li menm avèk yon lòt prizonye, yon lòt prizonye ki rele Rat. Non yon misye Rat. Se yo te di ki te anlè a. Fò n di, yo rive rekipere tou de. Yo fèmen tou de mesye yo nan selil yo pou moman sa a.

Sètadi menm mwen menm ki ki deyò nan lari Kanada, m pa kwè m ap byen manje ke Arnel Joseph paske nan videyo jan n te konn Arnel Joseph te mèg lè l t ap batay la ebyen lè yo te kenbe Arnel Joseph la ebyen Arnel Joseph vizaj li fè fè fè boul tèlman misye gra tèlman misye anfòm ou wè misye menm arive miskle li ta sanble menm li gen ti bagay pou l bat fè anndan prizon Kwadèboukè Telman misye paret bel fre ann don video nou wè ki kalite mayo ki kalite chemizet epi ki kalite pantalon ki sou anel joseph on prizonye jan n konnen ayiti ye men kalite men kalite prizonye nou genyen aktyelman la nan kwadèboukè e neg ki tap bay anel joseph pwoblem nan kwadèboukè a se te chef operasyon an. Se te chèf operasyon anndan an. Se te chèf lan, misye te rele Taillefer Ismaël. Ebyen, gwo otorite nan peyi Dayiti mande transfere Taillefer Ismaël anndan prizon anndan prizon Kwadèboukè a, anndan prizon sivil Kwadèboukè a. Nou pa ka. Taïfè Ismael te anpeche vit nèg yo vin a kokayin anndan sètadi vin a bòz, vin a marigwana, vin fimen. Misye te anpeche tou telefòn al jwenn prizonye yo e l te anpeche fanm vin jwenn nèg yo anndan. Misye te anpeche bagay sa yo. An palan de Taïfè Ismael. Ebyen gwo kout fil fèt Gwo kout fil fèt, yo di yo pa bezwen Taïfè Ismaël anndan penitansye, anndan prizon sivil Kwadèboukè a, transfere misye. Ebyen yo transfere, yo transfere misye, epi kounya yo mete yon lòt gwo towo ki ap fè rakèt anndan, yo rele misye Moïse Romain. Misye sa l fè Se vann se vann nèg yo minit, se vann nèg yo telefòn pou une heure de temps, gen de lè nèg yo tou dòmi ak telefòn yo, si w al nan si w ale nan valiz Moyiz Romen li kòm polisye li tou fè biznis li anndan an, li tou vin avèk sak telefòn li, men prizonye sa bay sa epi l bay on mas kòb, li bay prizonye sa on telefòn sa l ba l on mas kòb, li bay sa telefòn sa l ba l on mas kòb, sa vle di nèg. Polisye ap antre avèk bòz, polisye ap antre ak mariguana pou t bay gang mafya sa yo ki anndan prizon an e nou konnen yo anndan prizon an pou vyòl, yo pou vòlè, yo pou kidnaping, yo pou tout bagay.
Où que vous soyez, suivez Haïti Cantoni sur la radio BBJ Internationale. E lè nou wè nèg ki nan prizon yo nou panse se sèlman nèg ki nan lari yo kap kraze peyi a? Ebyen medam mesye, nèg ki anndan prizon kwadèboukè yo, yo plis frajil ke nèg nou wè k nan jenèf yo toujou paske nèg sa yo pa manyen anyen k frèt. Dil chèk sou bèl bò yon manje terapi k ap fè w tou di an yo p ap ka di poutan l te gentan toutouni. M ap di nou nèg gang nan peyi dayiti yo, yo pa jwe. Se sèlman yo pa ka batay fas a milat. Se sèlman yo pa ka batay fas a vòlè ki nan pouvwa sa kap kraze peyi a. Men depi w tande se yo menm antre yo yo len ap manje lòt. Ou pa wè sa kap pase anndan site solèy. Ti Gabriel vle manje Isca, Isca menm vle manje ti Gabriel. Tout antant, tout jwè nou wè, nou menm pou nou wè, lè nou wè Gabriel pa vle antre nan G9 la nou pa janm ka konprann poukisa. Map Morvan John Kòlè map di nou poukisa. Ti Gabriel te gentan prè poul antre nan jenèf bon nèg la e patnè ti lapli li ye e patnè izo li ye bon tout nèg yo antre nan jenèf li menm poul pata ka antre èske w konprann se iska ki veritab pwoblèm nan paske Gabriel te tiye manman iska non sèlman l touye manman iska li tchake l Isca pap janm padone Gabriel pou tèt manman l li ta sasinen nan nivo sa. Sètadi, 7 kesyon de je nèf avèk avèk avèk avèk avèk Gabriel la, nou mèt kòmanse bliye sa. Paske lè nèg yo vin zanmi, Lè nonm nan gade konsa l gade l wè manman l te mouri se kiyès ki te touye l tchake l se Gabriyèl epi kounye a la l pral di Iska nan Jenèf ansanm ak Gabriyèl se yon bagay ki nètman enposib medam mesye aktyèlman la komisè anndan kwadèboukè anndan komisè ki anndan site solèy la an palan de bwaye tout sa l fè pou gen rekonsilyasyon antre gang ak gang malerezman yo paka chita paske Lè ke ou pa gen efektif nan men w kòm chèf oubyen kòm chèf ki responsab nan komin nan, ou pa gen efektif nan men w pou batay kont gang, kisa pou fè? Se gang ak gang ki pou zanmi k pou bay popilasyon sivil la yon chans. E si gang ak gang pa vle zanmi pou bay popilasyon sivil la yon chans. Se ou menm wi via direktè jeneral la avèk direktè depatemantal la avèk dcpya ki pou met ansanm pou nou bay bswat, pou nou bay boyd, pou nou bay idmo, oubyen pou nou bay tout brigad doperasyon yo tankou bri. Epi pou mennen yon kokennchenn operasyon anndan Site Solèy, jan l pase l pase, epi moun tonbe. E jan l pase pase a, fò w ta pran Fondasyon Je Klere ou met kèk pa ou fèmen je l, oubyen fò w ta pran Pierre Espérance, rnddh, ou met kèk pa w fèmen zye l. Depi gen 10 moun mouri sèlman nan operasyon an, sèlman la l gentan masak wi. Nou panse bagay yo fasil? Bagay yo pa fasil tou non! Tout bandi yo wè k ap ouvè kò yo la a, yo pran yon pakèt sivil met anba yo wi. Ou menm lè, yo menm yo gen estrateji. Pandan w vin avè ak gwoup ou wap tire tire ou gen dwa touye kenpòt 5 sivil avan w resi pran yon grenn bandi wi ou gen dwa touye 20 sivil avan w resi pran yon grenn bandi paske bandi yo pa anpil se zam yo gen nan men yo a se sak pwoblèm nan e mwen w m paske yo menm yo kidnape popilasyon an yo mete popilasyon an sou kontwòl yo e popilasyon an k pwotektè yo tou se popilasyon an k pèmèt bagay bandi yo a ka fèt Paske ti moun 22 zan, ti moun 15 zan, ti moun 16 zan, se ti moun sa yo k la nan tout ti rigòl yo, nan tout ti ri yo. Kounye a ou menm ou vin avèk yon operasyon k gen swat ladan, ou vin avèk yon operasyon k gen bri ladan, ou gen ou vin avèk yon operasyon ki gen bò e ki gen bòyd, ki genyen idmo, hein, se tout, tout brigad operasyon ki fè penetrasyon sa a ou vin avè yo la a. Ou kòmanse tire, ou kòmanse ap met strateji ou manyen manm nèg sa yo. Kisa k ka fèt? M konnen ap gen plizyè timoun mouri, ap gen plizyè fanm mouri. Ebyen l pa lòt anyen non. Òganizasyon dwa moun yo, yo pa konn, yo pa nan jwèt a moun non. Se masak li ye. Yn fwa ke gen masak, ou mèt te chèf polis, ou mèt te direktè depatemantal, ou mèt te direktè polis administrativ, ou gen kont pou w rann. Non sèlman ou gen kont pou w rann avèk.